Mwen menm m pa renmen m pa renmen bouyi zen e nou rete pwofesyonèl. M pa konn si w wè sa Jephte, pa gen yon moun ki swete misye byenvini non nan ekip la. Men ou wè genlè depi w gen san ayisyen k ap koule nan venn ou, sa m ap di a grav, ou yon ti jan renmen bare moun. Yon seleksyon yon seleksyon pa ka pou yon moun, se premye bagay la. Yon seleksyon l ap pou yon peyi. Menm si w se prezidan federasyon, seleksyon pa pou ou. Menm si w te jwè, ou jwe nan eliminatwa, ou kalifye ekip la, ou pa gen ankenn garanti w ap jwe mondyal la. Epi yo pa konn pran jwè pou rekonesans. O misye, misye, se misye k kalifye m. e pa rekonesans nap pran pa gen bagay konsa se merit spòtif se merit spòtif ki fè on nèg ou nan seleksyon se sa w fè nan klèb e se sa w fè nan seleksyon deja mètnan gon jalouzi nan koze Izidò lan e premyèman yo gen pwoblèm a misye paske l pat vle vini Paske lè w ap ju, lè w ap fè analiz sou yon sitiyasyon, fò w gade lè de pati. Lè w ap jije, fò w jije lè de pati. Fò w jije e, e moun k ap, k ap akize a, fò w jije moun yo akize a. Fò w tande lè de pa, e pa jije non, fò w tande lè de pati pou w, pou w kapab wè ki jan sitiyasyon ye. Yo kritike Izidò paske Izidò pa t vin jwe eliminatwa lan. Men mentnan, yon nèg ki fè ekip mwen de 20 tan, mwen de 17 tan, mwen de 19 an ekip de Frans lan, se nòmal pou nèg la, nèg la gen nasyonalite fransèz, se nòmal pou nèg la gen espwa jwe pou Lafrans. Ou pa ka kritike nèg la non. Ok ou solisite l paske l gen orijin ayisyèn. La fifa rekonèt doub nasyonalite. Donk, sa rive plizyè jwè nan plizyè lòt seleksyon ki te kapab jwe pou seleksyon dorijin yo, pou peyi dorijin yo, epi yo jwe pou Lafrans. Se nòmal pou nèg a te espere jwe pou Lafrans. M pa kwè se woulibè sa vle di. Sa pa vle di woulibè. Mentnan, gen anpil bagay ke piblik la pa konnen. Lè ou te, lè ou poko gen seleksyon ditou, Ou gon pri. Jwè sa gon pri. Yon jwè ki poko janm jwe nan seleksyon, li gon pri. Yon jwè ki jwe nan yon grand seleksyon nasyonal, li gon pri. Chak fwa jwè a met mayo seleksyon nasyonal la sou li, li gon pri. Sa antre nan valè jwè a. Yon jwè ki gen 15 seleksyon an ekip de Frans, li pa gen menm valè sou le marche dè transfè avèk yon jwè ki gen 15 seleksyon an seleksyon nasyonal ayisyèn. Nèg a li menm se biznis, yon foutbolè son biznisman. Nèg a se biznis lap fè, kote kap bal plis avantaj la, e la la, e la lap ye. Nèg a te reve jwe pou lekip de Frans. Nèg kap joure Wilson Isidor sou entènèt la, sil te lan sitiyasyon li tap fè pi mal. Mentnan nèg a vle al jwe pou Ayiti, se bravo pou bat, pou di bon nou kontan, ekip la ranfòse, mentnan! Il semblerait, map pale o kondisyonèl, m poko bay ankenn enfòmasyon la, se o kondisyonèl map pale. Il semblerait ke gen nèg lan seleksyon nasyonal lan ki pa kontan rive Wilson Isidore, paske Wilson Isidore son nèg ki kapab bay o ban. Bon la ankò, e pou sou teren an nan 11 inisyal la, se merit spòtif, se nivo a pou leve. Se leve pou leve nivo a paske se pa paske ou te fè 3 gòl devan Kosta Rika, se pa paske ou te meyè bitè ekip lan, se pa paske ou te fè gòl kalifikasyon an ki vle di fò w titulè a chak fwa lè Ayiti pral jwe. Sa n bon ou gen dwa pa menm rele w. Pi gwo egzanp mwen genyen.

se fò pou fò. Ou pa gen pou choute sou moun, ou pa gen pou bare moun. Ou lan yon domèn, se fò pou fò. Depi w fò, w ap fini pa enpoze w. Pa gen kesyon, se mwen k mete w sou moun, donk ou anba lebèl mwen, w ap fè vi w anba lebèl mwen. Non, pa gen bagay konsa. Se fò pou fò. Depi w fò, moun ap wè w. Talan pou gen nan tout domèn wi se pa yon kesyon de foutbòl sèlman non kit li foutbòl li baskèt ayisyen gon tandans bare moun m pa janm konprann bagay sa mwen menm depi wap bare moun e fèb e fèb ou fèb depi w lan deba a yon nèg m aprann sa syanzimèn depi w lan deba a yon nèg Nèg la argumante, ou contre argumante, wè nèg la joure, se feblès li an feblès nan feblès. Paske moun ki konnen an, ou contre argumante, li vin avèk yon lòt arguman li menm. Pou l fè deba a mache. Depi wè w nan deba avèk yon nèg, nèg la joure, tou aprann sa, se arguman l pa gen ankò, li gaye wonn nan. E bon bagay m ba nou wi. Donk, e, sispann avèk kesyon Wilson Isidore se, se, ou libè li ye a. Kounya la, s nèg Agatha wè li pap jwenn chans li nan yn ekip de Frans, gen Christopher Nkounkou, genyen, dayè li sou ban nan Sunderland. Li pèdi plas li kòm titulè nan Sunderland. Mentnan li li li pa titulè nan e li gen Christopher Nkounkou devan l, li gen li gen Ousmane Dembele ki jwe an pwent, li gen e Mbappé k jwe an pwent. Genyen Marcus Thuram, gen yon pakèt nèg nan atak ekip de Frans lan, nivo a trè relve. Misye gentan va wè ke li pap jwenn plas li an ekip de Frans. Li, lal jwe pou Ayiti. Kounya la, li gendwa fè yon kalkil, wi, lap jwe yon seleksyon ki pi fèb, ki pa gen menm istwa avèk ekip de Frans lan, men, lap jwe koup di mond. Sil jwe koup di mond, humm, valè li bal ogmante. E jan ekip sa ye la avèk laj nèg sa yo pase Jean Ricner Bellegarde jèn, Wilson Isidor jèn si mondyal la rete nan fòma 48 ekip la nou ka espere al nan koup di mond wi an 2030 nap betize? nou kapab espere al nan koup di mond an 2030 wi jan bagay la ye la paske ekip amerik santral yo se fèb yap vin pi fèb. Eliminatwa koup du mond 2030 m preske sur nou pap jwenn Keylor Navas ankò. Jenerasyon 2014 Costa Rica ap finale nèt. Honduras pa fèm pè. Lòt ekip la kijan l rele ankò a? Bon Nicaragua li menm li pa fèm pè menm. M wè yo mande viza kounya. Nicaragua pa fèm pè. Kiyès ankò k nan zòn sa a? Apre a 2 Meksik, Etazini, Kanada, 3 plas ki rete yo, m ka diskite l kareman wi. M ka diskite l avèk Jamayik, Panama, e, e, e, Jamayik, Panama, Kosta Rika, bon Kosta Rika jan m di w lan, jenerasyon 2014 li a y ale l prale. Sa vle di nou ka espere al nan mondyal 2030 wi. M pa wè poukisa goumen sa a, oh misye pat nan eliminatwa, euh li pa gen dwa vin nan ekip la, li pa gen dwa jwe, sa son blag li ye. Blag sa a fò n sispann avèk li. Leve nivo nou, si nou vle titulaire nan seleksyon leve nivo nou. Epi seleksyon pa konn paka pa la, pa gen bagay konsa. E plizyè fwa e dè seleksiyonè nasyono fè dè chwa konsa, yo peye l. Nèg kap kriye yo gèlè bliye si Romario pa al nan mondyal 2002 yo bliye si Baggio pa al nan mondyal 2002 nèg kap kriye yo ok donk ou bezwen nan seleksyon leve nivow pou kapab e jwe nan seleksyon donk vwala nou pral vini avèk kèlke nouvèl sou lòt gwo seleksyon yo men m te vle plase 2 mo sa yo epi nou genyen pou nou pale baskèt paske nou pral pran piblik la a 30 nou pral pale baskèt.
Gen yon bagay ki trè enpòtan avan nou ale m te vle di, byen menm lè n ap pale de Ayiti demen, se Donald Guerrier. Gen yon foto ke Donald Guerrier. Mwen wè Donald ap pran bon baton sou. Ya, gen yon foto Donald Guerrier mete. Sou entènèt la tou wi. Kote, sou Instagram, kote misye ap di, Ya bezwen mwen, yon jou ya bezwen mwen. Youn nan bagay ki trè enpòtan pou Donald fè, Donald dwe fè anpil pridans nan fason li ap konpòte l sou rezo sosyal. e nenpòt sa l di, nenpòt aksyon ke l poze, li kapab pòte l prejidis avèk on mo ki esansyèl, ke li son egri, ke l ap kontan si seleksyon ayisyèn nan pèdi. Se mwend aksyon ke Donald poze se etikèt sa kap kole nan dol. Foto Donald poste a eske mwen menm mwen ka di ke misye ap pale de seleksyon nasyonal la eskel pap pale de seleksyon nasyonal la mpa konnen se jwè la ki poste fotol se li menm kap konnen sa ke l pap janm veritableman pataje pou l ta di men poukisa l fè l se li kap konnen l ou pa ou pa konnen se li kap konnen èske se e pou sa l fè l oubyen se pa pou sa l fè l men kounye la pridans ki dwe fèt nan ka Donald se ke Donald pandan peryòd sa la m e di ke li merite retounen nan seleksyon fò li retounen nan seleksyon alòske se Donald ki te fèmen chapit seleksyon an. Donald fèmen chapit seleksyon an epi menm Donald Guergué sa a vin ouvri chapit seleksyon an. E gen de moun ki kwè ke se yon opòtinis ke Donald ye, ou te fin fèmen chapit lan epi lè w vin wè bagay lan wouzla apre sa e ou menm ki di ke ou prè pou retounen nan seleksyon an. Kounye la yo pa konvoke w an ekip nasyonal e tou swit pandan gen peryòd konsantrasyon rasanbleman sa a ou vin poste sa. Depi ou poste sa li sijè a entèpretasyon. Se sa k fè timing lan. Timing nan pa favorab avèk Donald. M pap defann Donald. Men mwen nan kesyon de gen anpil moun k ap fè dè deklarasyon sou Donald. Sa gen dwa rive se pa pou sa. Men kounye la tou, mwen menm Kimberly Pierre, m pa ka pwouve ke moun yo pa gen rezon. Pandan moun yo tou. Yo baze pa rapò avèk timing nan seleksyon an epi pòs Donald la. Li pral trè enpòtan pandan peryòd sa a pou Donald fè anpil pridans nan fason l ap konpòte l sou rezo sosyal paske nenpòt bagay ou pral di ou pral parèt tankou gwo egri a. Ou pral parèt tankou gwo egri a, ou pral parèt kòm moun kap swete de tout kè seleksyon nasyonal lan pèdi. Fò Donald trè pridan. Tout jwè anvi jwè mondyal.
Byen sur.
Konnya Donald pa bliye bèl epòk pal la, bon Ayiti pat janm gen chans lan. Wi. Konnya li vin pa nan seleksyon ankò. Donald te anonse li kite yon lè epi li tounen. Wi.
E yo te pran li te jwe apre sa bon li kite nèt. Bon konnya misye wè Ayiti nan mondyal li li ta reve jwe. Wi. M konprann ke Donald bay ki pi senp la li te ka fè. wè avèk dirijan yo, lè m di dirijan m ap pale dirijan federasyon, antrenè, si w ka wè avè yo, ou ka, ki laj Donald genyen? Donald son timoun li ye. 35.
Donald son timoun ki fè anpil, mwen pa bliye Donald e, e pitit gason m. Donald fè anpil efò man, Donald se gwo. Non, lè m di w Donald e pitit gason m, Donald e Kanapevè l leve. Ok. Donald se ti nèg Okay, men vin Kanapevè depi l piti. Ok. Lè m ap gad Donald k ap jwe foutbòl devan m sou plas Kanapevè a tou piti. Yeah. Sa vle di m konn Donald byen, son nèg ki respekte m tou. E Si Donald ka travay kòl li fon gwo sakrifis paskel konn jwe sil kapab fon gwo sakrifis epi li fè wèl yo wèl yo wèl ka itil epi li entegre ekip la se pa yon pwoblèm men kanpay Donald ap fè a malsen kanpay lan malsen tande m pa pral ou menm ou radikal se nan menm tan son nèg ki vin mande pranm tande ou radikal san ke ou pa bay anyen an retou anyen an retou a vle di ke Map fè video pou m moutre jan map travay di, jan m anfòm, e ke on jèn 35 ans on jèn gason. Wi, tande. Men e pa sa kap fèt la a. M pa dakò le fè ke ou di kanpay la malsen. Kanpay la malsen.
Tande, tande, tande. M pa dakò.
Mwen menm m pa defansè Donald. Mwen menm, ki, pozisyon m nan klè. Donald wè gon bèl. M vle konnen ki 40 ans Donald genyen. 40 ans?
E sa m wè on moun di. 35 36 37 ans men m pa kwè yo nan 40 ans nou ka toujou verifye bagay la sou entènèt la tcheke Donald tande wi gon bèl la Donald vle pran bèl la men kounyela yo pa konvoke w an ekip nasyonal sa va sa va men pe enpòt sa w pral di ki pa gen rapò avèk foutbòl ki pa gen rapò avèk seleksyon l ap pòte prejidis. E dènye bagay lan, li klè ke l ap genyen yon entèpretasyon de sa ke w lage a. Ya bezwen mwen, ya gen yon jou ya bezwen mwen. Paske depi w nan di yon jou ya bezwen w, li vin parèt dirèkteman se swete w swete seleksyon an li menm li pèdi, seleksyon pa kanpe sou anyen, e jwè w ap goumen a jwè w epi ya rele w lè sa ou menm w ap parèt kòm kòm gwo koze pou fè stil sou yo e mwen menm mwen toujou di pi gwo pwoblèm jwè seleksyon nasyonal nou yo ou di se pwoblèm kominikasyon nèg yo kominike trè mal yo kominike trè trè trè mal e sa ap fèt depi ane 2021 lè Jean Jacques e e seleksyonè ayisyen. Nèg yo pa konn kominike ok sa so ke nèg yo pa gade kòman e jwè lòt kote ap kominike yo kominike trè trè trè trè mal e konpòteman Donald lan se yon konpòteman ki ki trè mal vini an di timing lan pa konpòteman timing lan trè mal vini. Si Izidò nèg yo fè tout bagay sa pou li. Wè malgre Isidor lan boul ke tout jwè ayisyen kap jwe la yo se Isidor ki lan boul nan sa n gen la yo ki te lan ki lan wo m pa di Bon li menm avèk Bellegarde Non map pale wi ki lan wo nivo a bon kòm misye li menm li lan faz ap fè gòl Bellegarde se te mete tèt li e e m gon lè la lan gon lè la lan mwa doktòb Oh misye e fransè Mwa dout Misye fransè li ye Ou ta di misye vin jwe pou Ayiti misye te ka krache lan figu w Misye fransè li ye e men la bon e la nati jwe an favè nou l jwe kont misye. Finalman, misye vin oblije vin piti, li dakò pou l jwe pou nou. Pase l t ap tann Lafrans, si Lafrans pa rele l pou l te vin jwe pou Ayiti, bon, li wè yo p ap rele l, li vin jwe pou nou. Men nou menm se tapon wouj pou nou le pou li. Nou pa gen oken jwè k nan nivo sa. Nou pa gen oken jwè ki nan nivo sa. Nou pa bezwen bay tèt nou okenn manti. Bon si pou misye ou e lan bouch ou m tande l m pat o kouran ke gen jalouzi gen nèg ki tap bare misye bon Donald menm e kèk kout igò zenglen w fout li
genyen jalouzi si yo rele Donald la nèg yo ap fout li kèk kout igwaz pou yo di al fout e fout moun nan yon kote ou chita non men pa bliye Donald pa bliye youn nan erè ou pa fè tou Donald gon kot nan seleksyon an tou sa vle di Donald jwe avèk nèg sa yo Gen plizyè nan nèg sa yo ki genyen de trè bòn relasyon avèk Donald Guerrier. Paske kilè Donald pa nan pa nan seleksyon? Tout lè Jean Jacques te la Donald Donald te la. Sa vle di Donald pa genyen dizan depi l pa nan seleksyon. Donald, Frantzy Pierrot, Ricardo Adé eksetera, Arcus Calens, ti pa Jacko a, Alex Christian Junior, ebyen tout nèg sa yo jwe avèk Donald nan seleksyon nan seleksyon nasyonal la. Donk mwen menm gon bagay ki. Non Donald se te yon kad.
Yon kad. Gon bagay ki esansyèl. Jodi an la, E nan tout pwoblèm ke Ayiti gen la a, spò la se youn nan rare kè kontan nou, rare satisfaksyon nou. Youn nan rare satisfaksyon nou. E m ap gade Melchi nan nan race to ballon d'or, m ap gade Melchi ki ki fè pati de 3 jwez ki sijè favori pou genyen ballon d'or. Se ayisyèn li ye, menl se pa fransèz, li pa almand, se ayisyèn li ye. Sa di seleksyon nasyonal nou an ki pral jwe kont Tunisie, Tunisie se mondialist ki pral jwe kont Island ey sa se se se se kè kontan ke li ye. Ayiti kalifye pou koup du mond se kè kontan. Kounye a pap kestyon e e e mondyal pral jwe gen konvokasyon epi ou wè gen jwè ki deranje, jwè ki pa kontan paske o final Seleksyon nasyonal lan l pou ou, li pou li tou, li pou nou tout. Depi ou genyen konpetans, kounye la mwen menm, m pa vle nèg yo rantre nan lojik paske mwen menm mwen klè sou sa wi. Gen 2 jwè nan seleksyon nasyonal la, sou pandènye ane yo, sa yo fè pou seleksyon nasyonal la. ki gon lejitimite dènye level pou yo pou yo nan seleksyon nasyonal lan malgre bès fòm yo gendwa genyen. Nazon gòlkipè a. Paske min de ryen 4 gòl Nazon fè anndan. Non match Kosta Rika se li menm ki Ann di se li se li k remete se li k remete Ayiti nan nan kous la. Sa vle di Nazon fè 4 gòl 4 gòl krisyal nan nan eliminatwa lan. Gòlkipè a fè 2 parad spektakilè an 2 eliminatwa. 2 jwè ki gen plis lejitimite. W ap fè yon lis la, yon lis 26 ki pou 2 premye non nan seleksyon an, se Nazon, se gòlkipè a. Se pa di m di lòt yo pa gen lejitimite, mwen di plis lejitimite vu karyè Nazon. Dènyeman mwen di ke Nazon se yon lejand epi mwen wè gen moun ki di sa k lejand lan? An men ou k lejand. E pa misye k lejand ou menm ki lejand. Paske nou menm Nou gon jan nou galvode mo lejand lan pou yon seri de jwè ke nap gade nan televizyon bon ki jis itil nou nan zafè paryaj nou jwe gòl sou yo kè nou kontan epi nèg lan se pa nou nèg lan kontribiye nan nan sa ke Ayiti ap fè jodi an la ki kalifye pou koup di mond epi gon regilarite nan ka nan ka nan nan ka nan ka nan ka ni Nazon ni Placide sa di jwè sa yo gen lejitimite kounyela gon bagay ki klè On jwè k pat nan Ilmatour lan li vin li vin jwe pou koup du pou Ayiti. Depi ou wè potansyèl nèg la, se pa on favè, se pa on kado yo fè l, se plis bra ou bezwen pou w kapab fè on meyè vizaj nan nan koup du mond lan ke nou jwenn li. Paske se inite nou genyen, nou pa nou bezwen nou pa bezwen nan chire pit jwè pa vle non, se sa nou bezwen menn. Johnny Decolin rekonèt ke lan sa l te ekri m nan, m ka di yo paske li rekonèt ke l fè fot. Li rekonèt li fè fot lan kesyon li te reponn nan. Misye di mwen li te dwe li pat dwe reponn. Reponn misye pat dwe reponn. Li reponn a la va vit, li di lè l rive lakay li, li di woy ki tenten l fè la. Li pat dwe reponn menm. Paske tout sa John Decoline pral di lap vin parèt tankou l la son egri. Alòske. Non non non non li menm alò li di li pat dwe reponn a la li pat dwe li pat atann a kesyon an. Li pat dwe reponn. Non, lè m di w, ki kesyon yo poze. Alò daprè li menm fòk li te, fòk son bagay li pou ki te dwe reflechi. M dakò avè l. Men kesyon yo poze John Nicolin ki fè tout bri an Ayiti. Se lè misye di ke, deklarasyon John Nicolin fè ki fè plis bri a. Se lè misye di Bellegarde pa t ap menm ka jwe nan ekip ke li te konn jwe ladan yo. Ou konn ki pridans ki dwe genyen? Men w konnen jeneralman jwè yo. Se sof e, se sof Beken ki pa fè sa. Nan gran gran gran gran jwè yo. Lè Beken ap pale, m wè l plis pale, ou pa, li plis pale pou jwè kounye a yo ke l pale pou epòk pa l la. Alòske tout nèg pale pou, kijan, kijan nèg la rele a? Hugo Gatti. Oh Hugo Gatti. Hugo Gatti ba, mesye pa konn jwe football non, e Maradona wi. Wi. Enben sa, tande, lè w fè sa, ou bay pwoblèm. Tande, men men, Ou bay pwoblèm. men ki pridans ki te dwe fèt nan ka Johnny an. Pa bliye, nou son pèp ki emosyonèl. Sa nou wè jo, sa nou jwenn jodi an la, e. Nou p adopte li, se pou nou sa k te la pa t janm bon. Se sa k fèt jodi a la k bon. Se se konsa nou ye nou menm. Se sa nou jwenn rapid la la li pi dous ebyen nou pran la li k te pi bon an. Men kounyela ou menm Kòm gwo koze, gen yon pridans ki dwe fèt. Paske pa bliye ekip John Decolin nan, jenerasyon John Decolin nan pa menm fè yon dènye faz eliminatwa koup dimonn, yo pa kalifye pou koup dimonn. Kounye a vin di ke Belgad. Yo pa menm gen yon koup karayib dè nasyon. Yon koup karayib.
Kounye a vin di. Omen jenerasyon Boucicaut a gen yon koup karayib la. Vin di ke Belgad pa tap jwe. Menm lè l ta sa, Menm lè l ta sa vrèman wi paske montilas jean roland itala carlo maslin se gran mèt se gran mèt gran mèt menm lè l ta sa gon pridans ki dwe fèt paske jodi an la ayiti k kalifye nan koup di mond lan l cho li cho kou pate ou pa bezwen fè l paske l pral parèt tankou la se egri ou egri de nèg sa yo alòske m pa kwè ke jhonny decolin

chanje lè choz tou wi gonw nèg kite fòl yon epòk e sa map di a la li valab menm si w al o brezil menm si w al an itali jodi a la si itali te genyen te genyen e kasiragi bon m pran moun ki pi sòt la m pran atakan italyen ki pi pa konn jwe lan peryòd li a pyè luidji kasiyagi m pran kasi si itali gen kasiragi jodi a l sove
Li sove konn ak gon afè de tan efektivman pa rapò a sa ou pwodwi. Si Itali gen Casiraghi, Itali tap sove jodi a. Pase pa gen Casiraghi lan Itali. E pase se lan Moris Kin ou ye lan lan Scamacca, nèg sa yo bout jwè wi. Mwen menm e si Ou te ka fè bak nan vi a. Pou yon moun se kounye a l te vini. Èske ou kapab ou kapab fè l vityèlman? Èske Johnny Descollines, Wilfrid Bontilas, Carlo Maslin, Itala, ki te konn jwe nan mitan teren ekip ayisyèn nan,
èske ti mesye k ap jwe la yo jodi a l ak kalifye Ayiti a, èske y ap jwe sou yo? Èske yo pi konn jwe?
Ou wè kesyon sa a, kesyon ke w poze an, repons lan Se jounalis ki pou ki pou poze l ki pou reponn li se pa jwè foutbòl. Jisteman mwen sa fèm poze w la pawòl. Se sa ki poze pwoblèm nan ka Johnny Descollines nan. Se mwen avè w ki pou ki pou reponn sa. Avan yè m ap pale avèk Pè Klodi, Pè Klodi rele m nou fè yon bòn dizèn minit ap ap pale. Misye an gwo dezakò avèk ou sou zafè Ti Osmon an. Msye an gwo dezakò, msye di li gen pou l pale avè w sou bagay sa. Ya, msye an gwo dezakò avèk ou. Epi, msye di w pou msye. Ou wè, ou wè Wonick di vin di w se nan Ile l ye? Pè Klodi ap fè bagay rejyonalis. Msye di se pa bagay rejyonalis l ap fè. Non, bagay nèg Leyogàn yo. Ki bagay rejyonalis? Epi lè msye. Bagay nèg Leyogàn yo. Lè n ap pale, tande non, lè n ap pale de jwè foutbòl, msye di w ki sa? Msye di w Janjo Matelye. Pa gen okenn nan nèg sa yo menm k ap jwe la a ki pi konn jwe ke Janjo Matelye. Pa gen youn nan yo la k pi bon ke Isaac Chauve. Men kounye la. Men kounye la le pwoblèm nan foutbòl foutbòl la pa bay rezilta ladan l. Kounye tande se la.
Pa gen rezilta. Kounye la gon bagay ki esansyèl.
Mwen te wè gon pakèt moun e se sa k fè m fini pa dakò ke yo renmen misye anpil men se desu yo desu. Neymar fanatik brezil renmen Neymar anpil se desu yo pa vle w manyen Neymar. Se yo k pou manyen l. Yo yo k pou manyen Neymar yo pa vle w manyen Neymar. Lèm di Neymar pa nan top 30 me mesaj nèg kap ekrim ki pa dakò fè deba avèm epi men o final ou konn sa yo dim yo dim yo reziye yo paske foutbòl lan li pa k yon kesyon de talan e se nan menm bagay la nou pral rive la nan jenerasyon nan jenerasyon sa parapò avèk jenerasyon ansyen an. Mwen m son nèg
depi 75 alòske m te timoun wi. M te timoun. Bon timoun nan, lojikman nèg ki gen laj mwen ki te nan epòk sa, sa m konnen yo pa konnen l nan foutbòl. E pa pedantri m ap fè non, se yon verite m ap bay. Non, se yon verite. Se pa. Èske gen de nèg bagay konsa pa enterese nèg la? Nèg a just gade li fini, li pa kapte bagay ke l te gade a, se mwen menm mwen te.